Bondye beni nou, byenvini nan yon lòt epizòd ankò Lwazi Kretyen. Jodi a nou nan vil Kilikou la, nou lakay yon Yon gran mizisyen nan kominote a ki se Gaspard Louis. Misye pa non sèlman e konn fè gwo pwogram nan kominote a kòm pdg Pwodiksyon Lakay men misye gen stidyo, misye fè anpil bagay nan kominote evanjelik la e son plèzi pou m kapab lakay li jodi a nan Lwazi Kretyen. Gaspard Louis kòman ou ye? Bonswa Thélémaque, nou salye w, nou kontan avèk ou jodi a. Mwen kontan, mwen kontan. Nou konnen Lwazi Kretyen, depi avan menm ke nou kòmanse Anpil fanatik yo ap gade vre eske moun sa yo yo konn priye ebyen al priye pou moun yo pou beni show sa epi beni moun kap gade lwazi kretyen jodi an.
Bondye nou di w mesi pou gras ou, pou amou w, e pou konpasyon ou gen pou nou Senyè Dye. Nou di w mesi Senyè Dye e pou lavi ou mete nan nou Senyè Dye. E nou priye w tou Senyè Dye a chak moun ki gen pou gade show sa ya va jwenn yon nouriti pou nanm yo Senyè Dye. Nou mande w va akonpanye nou Senyè Dye. Akonpanye Telemaque ki pran inisyativ sa a Senyè Dye ki se lwazi kretyen. Pa kite li dekouraje nan wout, men fè li rive vè lavan. Nou konte sou ou, Senyè Dye. Nou pa priye w trè bon ki bon. Nou priye w nan de Jezi ki vi rèy pou syèk dè syèk. Amèn.
Nou rive nan premye pati show an ki se biyografi. Gaspard Louis Anpil moun konnen w nan kominote a kòm moun k ap fè gwo bagay. Yo konnen yo toujou di Ayisyen renmen tou pare. Men, yo pa konnen ki, nòmalman, ki kote w soti, ki kote w te lekòl. Èske w kapab ba nou yon ti biyografi de ou menm? Bon, kòm nou konnen deja, e, non an se Gaspard Louis. Mwen soti Okay, e, nan yon ti, nan yon ti zòn ki rele, e, Sui. Sui, ok. Men, souvan nou di l Kasui.

Nan konesans pa m, m konnen m pase 4 lekòl. E premye lekòl la se lekòl Betani. E dezyèm lekòl, lè m fè sètifika a, m al nan yon lekòl ki rele Kay Gadi, anpil moun Okay konnen. Apre sa, m al nan yon lòt lekòl ankò ki se Collège Evangélique de Simon. E de la etan m antre Pòtoprens, se la m fè retou filo nan yon lekòl ki rele Orasius Laventure. Ok. E
pandan tout tan sa yo, ki lè menm ou ta pral fè rankont ou avèk Jezi Kris menm? Ki lè ke ou ta pral asepte l? Bon, e, e, pou m, pou m byen di ou, m te nan lekò, kote m te lekòl la se yon, li te tou legliz tou. Ok, ok, ok. Sa vle di ke nou te gen obligasyon pou nou al legliz. Mwen pa chonje lè ou te fè chwa. Bon, dat la pa raple m non. Men nan ki ane? Ane a li ka 1996, 1998 yo konsa. Ya, nan ki ane ou te batize?
E de la etan an, m vin batize an 1998, m kwè m batize. Ou batize, an. E pastè ki te batize mwen, se pastè Ignace Augustin. An, ya, men sèlman ou pa chonje dat la. Bon, m pa vreman chonje dat la. Ok.
Men, eske jiska prezan ou ka di ke Ou te fè yon bon chwa pou te asepte Jezi Kris la oubyen ou santi w regrèt? Bon, ditou pa, m pa regrèt paske se yon bon chwa li ye. E yon moun ki dakò pou sèvi Bondye, e konsa Bondye ap fè gran bagay avè w. M pa regrèt, menm yon jou m pa regrèt m te fè chwa sa. E m ap salye manman m tou ki te ki pa t lache nou may. Lè nou te fè koub sa, li menm li te di la pou nou ale. Kout frèt pou n ale legliz yon dimanch. M salye manman m ki se madam Lavolue. Ok, m panse l ap gade w. E nou rive nan dezyèm pati show a e ki se Mon Opinion. Tande byen, m konnen ke se pati sa a nan show a ki ap fè anpil anpil aktyalite. E n ap mande ke a chak moun k ap gade show sa a, pou al bay opinyon pa w nan pati Mon Opinion an. W ap kòmante sou YouTube, nan paj nou ki se Evanjelis Ronaldo Thélémaque. Lè w fin kòmante, nou pral fè yon kalkil opinyon ki pi bèl yo oubyen ki gen plis like de oktòb ke nou kòmanse la jiska desanm sa la moun sa yo n ap fè kado moun ki gen plis like la 200 dola ameriken e moun ki vin an dezyèm nan 100 dola ameriken e sa k fè envite zanmi w envite anpil lòt moun di vin kòmante bay opinyon paske nou bezwen aprann de ou konsa tou aprann de nou nan mòn opinyon jodi an nou gen 3 kesyon n ap poze w n ap mande w pou w bay opinyon w de li menm. Kisa w panse de yon kretyen ka li nan manifestasyon? Eske se pwouve ou panse yon kretyen ka al nan manifestasyon pran lari al di jodia fò prezidan an ale oubyen fò yon twòp grangou se sila se laba epi m pa konn. Bon mwen menm m pa fè l men si yon moun ale m pa kont sa paske nòmalman yon moun gen dwa kont yon bagay ki pa ale byen pou li ou konprann moun nan gen dwa fè yon chwa pou l manifeste de yon bagay ki pa ale byen Mwen menm m pako fè sa non m pako fèl men si moun fèl tou m pa tèlman kont sa. Ou pa kont sa ok. Sa w panse tou de yon kretyen e ki leve yon dimanch ki pa gon legliz fiks jodi an li di l pral nan legliz sa demen l pral nan yon lòt legliz apre demen l pral nan yon lòt legliz Li di l se kretyen men li pa janm sta bon kote. Èske w panse ke yon kretyen ka, ka, ka jis yon, ki m ka di sa, yon nomad nan afè legliz oubyen l ta dwe pèsevere nan yon legliz? Non, ditou pa. Yon kretyen fò yon kote, fò yon kote, yon legliz pa egzanp si w bezwen pou yo jwenn ou. Si w la, w la, w la, nou ka ba l moun sa w nan, se yon koden ou ye. Ou pa ka ap mache. Ou pa ka ap mache. Ou pa ka mache tout kote. Kidonk fò w gen yon kote, Fòk yon kat pèseverans, si pa egzanp gen yon pwoblèm nan lari pou yo di ok entèl te mache nan tèl legliz. Mwen menm e sa pa bon pou yon kretyen nan tout legliz. Ou ka al vizite yon legliz, mwen menm m konn al vizite legliz. Ou konprann? Pa travay m ap fè nan kominote a, m ka leve yon jou la m di pastè m jodi a m pral nan tèl legliz paske gen bagay m ap fè pafwa, m ka ale. Men e pou mwen menm li pa bon pou yon kretyen ap mache nan plizyè legliz. Fòk yon kote, fòk yon kote ou stab. Dènye kesyon an, malgre m konnen pou moman sa n ap pale la se sa k ap fè aktyalite, swa nan peyi nou oubyen nan peyi ke nap viv, èske kisa ou panse de yon kretyen kòm petèt li ka pap travay oubyen li ka nan grangou oubyen li ka pa gen kòb pou moman epi li tande dechoukay epi moun ap vòlè sak diri moun ap vòlè kès lwil epi kretyen sa lage di jezi bay manje pou piyay lap pran manje kisa ou panse de yon kretyen konsa èske yon kretyen menm ka al nan dechoukay. Bon, opinyon pa m, yon kretyon pa ka lan dechoukay. Pa ka lan dechoukay pase li vin soti yon vòl. E vin yon moun ki vòlè, m panse ki son peche li ye. Ki donk, yon kretyen pou mwen menm, ou pa dwe al lan bagay sa yo, al lan dechoukay, pran afè moun. Pase depi ou pran sa k pa pou ou, e vòlò ye. E vòlò ye, sosyete a pral gade w yon lòt jan. Dja, bon, m pa p kòmante. M konnen gen anpil kretyen la k ap di konsa, wi se Bondye k bay li. Bon, nou pa rantre nan sa, al kòmante. Epi sa se te bon opinyon. Nou rive nan twazyèm pati show a ki se kesyon biblik. Ou pral genyen 5 segond pou reponn chak kesyon ke nou pral poze w la. Ok? Ya. Eske w ka ban nou non kouzin Mari a? Mari ki te manman Jezi a.
Ok, ou pa sonje. Ok.
Koman, eske ou konnen ki jan yo rele papa Joseph?
Papa Joseph? Mhm. Bon, m pa konnen. Ou pa konnen. Ok.
Eske ou konnen dènye liv nan Bib la?
Apokalips?
Nou pa konnen nou se. Se yo pa konnen tout sa di, tout sa di bon paske moun yo la y ap gade, y a kòmante. Ok. Eske ou konnen dezyèm liv nan Bib la? Apre twa pwofèt, kat pwofèt nan. Wi, nou mwen yo pral ouvri an. Ki sa nou di?
Dezyèm liv nan Bib la.
E...
David? E, David.
Me zanmi, m pa ta pri non. Men, moun yo la ya komante. Ok, eske moun ya la. E, waw, m pa pri non. Ya, byen serye. Dezyèm liv nan Bib la nou konnen se David. Ok. Eske koun e dènye kesyon ke nou ap poze w pou nou mete fen ansanm avèk pati sa. Eske ou kapab di nou premye liv nan Nouvo Testaman?
Bon, m pa twò konnen l non. Ou pa twò konnen l. Dja, nou fini avèk pati kesyon biblik la. La yo pral lapide m.
Ya.
Ya, nan pati divètisman, e se yon onè pou mwen lè m vin lakay e envite a, e pou nou gade kisa nòmalman ke li konn fè ke li ka ofri a gran piblik sa kap gade Lwazi Kretyen. Ebyen jodi an la, Maestro Gaspard Louis pral montre nou kijan yo fè. fritay e m panse ke se yon manje tipikman ayisyen kote ke nou gen vyann poul misye pral moutre kijan yo lave vyann poul lan li pral prepare yon pikliz epi aprè li pral fri bannann epi pou nou manje ansanm. M pa konn si misye fò, men nou pral gade. E Maestro Gaspard, kijan w pral prepare vyann sa menm? Kijan w pral fè, pral prepare fritay sa pou nou la menm? Ban nou yon ti esplikasyon. Bon, sa, nou wè sa se vyann nan, se vyann poul, e nou konnen, nou abitye avèk sa depi Ayiti. Ya. E pi, nou gen sitwon la, kòm isi a nou pa gen, nou pa gen zoranj, Ayiti se, se bon zoranj, se sitwon. Se sitwon, ok. La nou pral koupe sitwon an la pou nou. Pou nou bagay. Anben travay. Pou nou lave vyann.

Kounye a n ap prepare sa yo rele asid la. Ki sa nou rele? Se magi. Magi. Sa se ji sitwon an. Sa met magi a ladan. Ok. E sa nap gade la se epis la. Epis la griye tout bagay la. Li gen, li gen, li gen pwawo, li gen laj, sa ou tou prepare. Ok, ok.
Ok.
Nap mete.

Ok, nou wè sa la, nou wè se po bannan nan. Paske, fòm bon, ou kout chabou ba manmanm. E, sa e, sa e sal kon fè, mal fè la ou nè. Alò nou gen pèzi, menm vle fè la vek sa, po bannan nan, avèl m bal peze bannan nan.

Zanmi yo, se la m pase tan an. Ou pa ka yon mizisyen pou w pa gen ti ekipman sa yo lakay ou. W ap wè la a, m gen tout bagay yo. Pafwa, lèswa konnen m se yon moun ki pa gen tan. M ap travay, biznis, men lèswa lè m rantre.

Nou rive nan dènye pati show lan, jiska avan menm ke nou ale, nou toujou mande avèk patisipan pou l pote yon konsèy pou moun yo. Nenpòt konsèy, ki konsèy ou ka bay moun k ap gade show Lwazi Kretyen jodi a? Nenpòt konsèy, nan lavi a ka pa ede yo. E konsèy mwen ka bay chak moun ki pral gade show a, se rete pozitif nan lavi w, e pa fè sa k pa sa, fè bagay ou byen. e pou moun lè moun wè w nan lari pou pa di e jenòm sa te tèl bagay tèl bagay e donk e fè bagay ou byen rete pozitif fè afè w byen avèk dwati epi e rezilta ap vin pozitif sou pou ou tou. Dja ok.
Jiska avan ke nou ale, pa bliye ale sou youtube make Evangeliste Ronaldo Télémaque epi abòne a chanèl sa ki se Evangeliste Ronaldo Télémaque. Se sèl sa ke nou ap mande w epi pa bliye toujou kòmante Nan pati chak grenn lwazi kretyen yo sitou nan Bay opinyon w la ou kapab ganye 200 dola ameriken, 100 dola ameriken menm jan ke nou te pwomèt li nan show sa. Epi nap kontinye fè kado, gon lè kap rive nou pap sèlman fè kado kòb nap fè kado anpil bagay paske nou renmen lè kretyen ap bay opinyon paske gen anpil moun ki bezwen aprann. Ou kapab swiv nou tou sou Facebook sou Evanjelis Ronaldo Thélémaque e si ou ta bezwen kontakte nou oubyen ou ta bezwen sponsorize Cho Lwazi Kretyen pa bliye ekri nou nan email sa ki se evanjelisronaldo a commercial hotmail pwen kòm. Ki kote moun yo ap jwenn ou sou Facebook? E Gaspard Louis, Unique Gaspard Louis, depi w ekri Gaspard Louis wap wèm monte. Ya, ou pa gen YouTube?
E non m pa gen YouTube. Ou Instagram?
Non m pa gen Instagram. Sèlman Facebook ou?
Sèlman Facebook. Dja.
Ebyen, nou pral ale mezanmi, priye pou nou non. pou nou ale. Bondye nou diw mèsi ankò Senyè Dye pou moman sa nou te pase ansanm Senyè Dye mwen mande w Senyè Dye wava beni chak moun ki gen pou gade show sa Senyè Dye ti pati kote yo pral ri Senyè Dye m konnen show a fòl gen sa ladan tou men Senyè Dye mwen mande w va akonpanye Telemak ki dakò Senyè Dye ki pran inisyativ sa Senyè Dye pou chache talan mwen mande w Senyè Dye bal plis entèlijans nan sa lap fè Senyè Dye kameramann nou yo Senyè Dye e nou priye w Senyè Dye akonpanye yo Senyè Dye. e fè sa ap fè a avèk e fè yo fèl avèk volonte. Nou konte sou ou Sndè Dye, pa kite nou dekouraje nan sa nap fè Sndè Dye, men ban nou plis kapasite entèlijans chak jou. Nou pa priye w antanke yon moun ki bon, men nou priye w o non de Jezi ki vi rèy o syèk de syèk.